antre kòm yon kilti k ap goumen ant sa ke n ap viv bò isit la e avèk sa ke nou te konnen ki vin fè ke ou vin retade nan fonksyonman ou paske kriz la rand ou yon ti jan lan e menm retisan menm a nenpòt improvement ke w ta dwe genyen ou di mwens nenpòt chanjman ki te kapab pote yon bagay, ou pa menm rann kont ke w retisan. Sa k pase, lè m te piti mwen menm, bon mwen se yon moun k ap pouse pou 60 mwen, natirèlman, nan tan m te leve a, mwen te ekspoze a yon lekòl ki pa t menm vle ou pale kreyòl menm nan lakou de rekreyasyon. Kant ke nou konprann ke le kreyòl se lang natirèl manman nan a papa nou, pèp la, se tout pèp la ki pale kreyòl. Dayè, se yon grenn premyè li ye, nan tout kontinan Amerik la, se Ayisyen ki pale kreyòl diferan de tout lòt pèp yo, paske tout lòt pèp yo se yon seri de pèp derive yo ye, byenke nou menm nou se yon pèp derive, men yo adopte lang kolonyalis la. Nou menm, nan sousi pou nou te goumen, pou nou te idantifye nou avèk tèt nou, avèk moun nou ye a, nou te devlope pwòp langaj nou, ki lè le kreyòl. Men sa ki rive, l'adoption de la langue française nan peyi nou fè ke depi se kreyòl ou pale, ou pa gen lespri, depi se kreyòl ou pale, pwodiksyon ou li, yo meprize l, yo pase l nan betiz, E se vin fè ke pèp la vin mal pou li devlope paske kreyativite pèp la vin tonbe su le pwa de yon chwa èske se kreyòl moun nan ye oubyen èske se fwansè l pale. Tant ke a majorite de moun k ap pale fwansè a se yon pil moun ki chita k ap bat pou yo jwenn aval de la lang fransè l oubyen aval de la des fransè swadizan ap imite fransè pou ne pas être San ètre fransè, yo pa gen kapasite fransè, yo pa enterese nan fransè, byen ke y al lekòl pou yo aprann li, men pou ne fè ryen ke kenbe moun nan otaj, kenbe moun nan entimidasyon, kenbe moun nan kraponnen, e menm rive nan yon pwen, non sèlman yo, yo, yo denye w, yo meprize w, dezyèmman lè yo pa ka meprize w, yo dezakredite tout sa w fè, e twazyèmman yo detwi w. Sa vin fè ke kreyòl la te toujou ap goumen nan sosyete a pou l parèt. Paske ke sa vin fè ke sèf estim nou, tande wi, ledikasyon wi, ou vin gon konfli kant ant edikasyon e enstriksyon. A, se sa k fè ke gen anpil moun ki pa ka reyalize sa k pase. Gon pwoblèm ant edikasyon e enstriksyon sur la terre d'Haïti e li pafwa li mache menm nan lè peyi etranje kote nou antre. Paske nou antanke yon kominote nou gen yon tandans pou nou kole ansanm men gon pil bagay ki toujou antre. Edikasyon avèk enstriksyon antre nan yon goumen. Ou pran yon enstriksyon a la lang fransèz alòske ou gen yon edikasyon nan lang kreyòl manman w a papa w. E k lang edikasyon ke w genyen lakay ou a se li menm k ap pèmèt ke ou gen yon kreyativite pou ou kapab rekonèt talan w, talan w ki pou pèmèt ke ou vini avèk dè sèvis e pwodui itil a sosyete ou apateni a ou menm, kounye a lè edika, lè enstriksyon antre, li pouse edikasyon deyò. Kounye a ou vin gen yon fay ant edikasyon avèk, avèk, avèk enstriksyon. Ou pran enstriksyon dan la lang fransèz pandan ke ou pran yon edikasyon a la baz dan la lang kreyòl ki se manman w a papa w. Paske lè w leve kote w leve a, si papa w konn plante patat, l ap montre w kòman pou w plante patat. Sa se ledikasyon. Metan, lè w al lekòl, w al pran enstriksyon pou savwa kòman plante, pou w kapab jenere income. Men, yo fè w konplekse paske kounye a lè w al lekòl, lè w sot pran enstriksyon, ou pa vle idantifye w avèk papa w k ap plante patat. Paske patat, plante patat la gen tan yon pwoblèm pou ou. Se sa k fè menm nan lekòl, m sonje yon jou, yon pwofesè, yon pwofesè te gen desans pou l te di m, endesans pou l te di m konsa ke, exprimez-vous! Epi, Bondye fè m te gen paran, paran m di m poukisa w mande l eksprime l. Wi, eksprime vou paske lefètke m pa t pale fransè, m te pale kreyòl, m pa t eksprime. Kòmsi eksprime vou vle di depi w pa ka pale fransè, ou pa eksprime. Menm jan avèk lepòk yo te di yo konsa, ces hommes là ce sont des barbares, olye ke yo chita pou yo konprann moun sa yo pale yon langaj diferan de yo menm, yo rele yo baba paske yo pa konprann yo, pandansetan yo itilize fòs yo. Yo itilize entimidasyon, yo itilize deskreditasyon pou kapab vrèman antrave tout sa ki fo, ki pa ou menm. Se sa k fè ke an Ayiti kounye a, si w voye je w la kounye a, pa gen anyen ki ayisyen. Depi l ayisyen, li gen yon atitid kòriptè. Depi bagay la se bagay ke se ayisyen k ap fè l, ou deja wè l gen tan swa geto, li gen tan mal pase, moun ap, tout bagay vin, li gen yon, li gen yon pwazon de kòripsyon ki antre ladann. Pou l bon, se blan, se etranje k pou fè l. Se sa k fè ke li enpòtan nan edikasyon ke nou te genyen an, oubyen, lè m di edikasyon, alò, nan kreyòl, n ap pale kreyòl e anglè, il y a l'éducation et l'instruction. Enstriksyon nou an mete edikasyon nou an sou tchèk. E se paske nou vin rive nan yon pwen kote ke n ap fè administrasyon san ke pa gen anyen pou administre. Pa gen biznis, pa gen pwodiksyon, pa gen sèvis, epi nèg la al aprann administratè, administrasyon e pou fè kisa? Egal se sak fè ke jodi a nan nan kriz idantite a li atake sèf estim nou, li vin fè ke nou gon on dis nou vin gon fleksibilite se sak fè ke nèg la pa janm ka genyen yon komitment.

pou l jwenn aval lòt moun yo, pou l jwenn apwobasyon lòt moun yo, pou l jwenn apresyasyon lòt moun yo, kounye a nou vin soti kòm de bèt k ap manje frè nou pou nou satisfè lòt moun. E bagay sa a se yon bagay ki pa janm adrese paske nèg ki etnològ nou yo, nèg k al gran lekòl la, lè w wè l tounen, li vin anfòse l avèk yon seri de konplèksite, E menm intimida lè l wè w pa pran nan inviti intimidasyon kounya l kòmanse 3 3 de yo sou ou li mete deny ou li inyore w li deny ou se sa an fransè an anglè yo di deny li inyore w li meprize w e si l pa ka meprize w li kòmanse mete diskredi a nèg sa ap pale vye koze e twazyèmman li chache yon jan kanmenm pou l detwi w se sa k fè ke jodi a si nou pa abòde kesyon an a sa juste valeur nou pap kapab vrèman bay Ayiti dimansyon ke nou vle bay li a. Paske nou toujou ap chache echapatwa sou pretèks nou t al nan gwo liv. Men, ki moun ki ekri liv? Se lespri ki ekri liv. E pa liv ki ekri lespri. Liv pa t kreye anvan. Se lespri ki bay li yo. Se lespri, se talan ki pèmèt ke w ka ekri yon liv. Se talan ki ka fè w gen yon syantis. Jodi a, jodi a fò nou mete kesyon an a bou pou nou kapab wè idantite nou se li menm. Lè w gen yon idantite o bo fiks, kounye a, ou vin pa pòv nan lespri w ankò. Ou vin gen yon kapasite pou goumen pou sa w ko kwè, ou vin gen komitment, ou gen detèminasyon pou nou ka fè sa.
Se sa nap pran poz nap retounen. Yo antre la ah madzen vin pase mwen antre wi vini vini antre non. Oh se pa tout fanmi an la. Wi madanm mwen ak 4 timoun yo nou tout antre ansanm. Koman sa fèt rapid konsa. Ah mwen ta al nan vizyon 2050 kote madam katye a li òganize tout afè nou. Avan frè aplikasyon imigrasyon yo monte, rele 305 603

Kite m kite m fè nou konnen ke mwen genyen 2 tikè pou aktivite sè Raymond Milly ap fè an. Mèkredi pase, m kwè mèkredi ki sot pase an la, mwen te eseye bay yo dan lè, men malerezman lè a te gentan rive m pa t gentan fè sa. Donk pou moun ki ta renmen ale se jodi an, dayè y ap kòmanse a 6, bon yo kòmanse deja.

Wi pa bliye emisyon sa a li te vin jwenn ou gras a Vision 2050 ki sitiye nan 200 Nord-Ouest 79 ièm street nan Prince Storage la la si ou lè w al la ki sa w ap jwenn la w ap jwenn sèvis imigrasyon poukisa w bezwen sèvis imigrasyon tout moun ki antre nan peyi a yo bezwen gen yon stati legal Pou ou ka jwenn sa, ou oblije konsilte yon moun ki kapab fè sa pou ou. Konsilte Madam Cathy nan Vision 2050. Si ou pa ka vini, rele nan nimewo sa, 305 603 9793. E ou menm ki genyen nan peyi a, men ki poko gen papye fini, ou bezwen yon moun ki pou sou dosye a, pou l monitè dosye a, pou l swiv dosye a avè w jiskaske w abouti a gen papye w, rele Madam Cathy nan 305 603 9793. E ou menm ki gen pitit ou ki vin rive laj 21 an, ou ta renmen li aplike pou ou nan rezidans lan, wi, li kapab fè sa, rele Madam Cathy nan 305 603 9793. Sa ap pèmèt ke li kapab adrese kesyon an. Ou menm ki gen yon tps, ou bezwen renouvle l, ou bezwen voye money order, ou bezwen konn pri, rele Madam Katie nan Vision 2050 nan 305 603 9793. E ou menm ki ap koute m la, ki gen yon biznis, ki ap travay, ki gen fanmi li, men ki ta renmen gen yon kontra familyal. Yon kontra familyal se pa anyen ke Li ranplase ti kochon, li ranplase poul, li ranplase bèf, li ranplase yon ka, yon kawo de tè. Jodi a nou pa gen kawo de tè, nou pa genyen bèf, nou pa gen anyen pou nou rale pou nou vann, si gen yon ka ki rive, ilè bon aske ou konsilte madam nan. Matilde Fran,
si gen yon ka. Wi ok alò li bon pou rele madam nan nan 3 0 5 6 0 3 9 7 poukisa ou bezwen rele l pou l chita avè w pou l abòde kesyon an selon bezwen w selon sitiyasyon w pa bliye tout moun gon sitiyasyon pa m pa sanble ak pa w pa w pa sanble ak pa m Men sa ki enpòtan, si moun nan chita, li fè yon konsiltasyon konpreyansib pou ou menm, la va di w, la va ba w oryantasyon kòman pou depanse dola ke Bondye ba w fòs pou w fè a. Amen. Rele madanm nan 305 603 9793. Epi nou non sèlman nou ede w fè preparasyon pou ka sa a, Lot la li pa ka non li se vyeyès nou e do prepare pou li tou paske nou pa konn kiyès kap rive avan donk si se ka ki rive avan
wap fè preparasyon pou li wap fè preparasyon pou li pou ti moun yo pa soufri pou ti moun yo pa tonbe nan la ri epi pou fanmi lan pa wonsu e yon wont egzakteman men si se si se si se dezyèm nan k rive alo bonswa.
Yeah, m ka bay avèk fè piman. Euh bon non cheri m pa m pa gen nimewo piman avèm wa rele lè lèw tande piman nan emisyon m pral gon emisyon 7 heures nan maten wa rele ok euh wi jan nou tap di nou e dwe prepare pou 2 fenomèn sa yo paske nou pa konn kiyès kap rive avan donk ou menm ki bezwen prepare pou tou 2 fenomèn sa yo si lanmò ta rive avan e pou ka kite mwayen finansye pou fanmi an non sèlman pou antèman an fèt men pou fanmi an ka kontinye viv paske lanmou w pou fanmi an pa dwe limite a ti egzistans ou ou gon egzistans ki limite lanmou w pou yo pa dwe limite a ti egzistans ou. Se sa se sa Madame Katy m te gen yon blag alò se pa yon blag non se yon fè reyèl li ye de kriz idantite a ou te al kay yon doktè Doktè ale kay moun yo, timoun nan ale, yo trete timoun nan. Lè l ap trete timoun nan, li bay madanm nan yon preskripsyon. M pa konnen se te inyorans ò m pa konnen ke se te mechanste. Mande a nan Navarre defini sa sa vle di. Li di dam nan konsa, sa k fè timoun nan gen pwoblèm se paske w ba l manje twòp maymoulen, ekout, li manje twòp maymoulen bababa. Epi li di, bon, m ap ba w yon preskripsyon. Li bay fi a yon kònfles, yon bwat kònflèks. avèk yon bwat lèt. Alò, yon nèg ki, yon doktè, yon nèg k al lekòl, ki enstwi. Sa a bon wi. Alò, se pou montre w ke idantite a fè ke li jete bay moulen an paske kòmsi kònflèks pa. Atis la konflèks an. Egzakteman! Nan vou vou konprene. Sa a bon wi. Egzakteman sa m te vle fè w konprann. Se sa k rele kriz idantite a k ap manifeste nan swadizan edikasyon ò enstriksyon. E kon flèks sa ka pete fyèl ou.
Non! Piske se pwodiksyon etranje a, li asepte. Kont se pwodiksyon lokal la, ki natirèl a ou menm nan, se sa k rele kriz sèf estim nan. Se kriz sa a ke n ap krake, k ap transande nan mitan nou. Ki rann nou konplekse.
Nan, bon, pa menm yon bon konplèks, yon konplèks denferyorite. Bon.
Bon, nan sans sa, e m gade apwòch ou, kesyon idantite a, mwen toujou di li, se sèl pwoblèm ke nou gen. Le jou nou rezoud pwoblèm idantite a, tout lòt bagay yo, se son dè sentòm, n ap tou rezoud yo tou. Paske lè nou konnen sa nou ye, nou defini tèt nou, pa rapò a avèk sa ke zansèt nou yo te vle pou nou e sa nou te ye avan, ebyen n ap konnen ke se yon onè li ye lefè ke zansèt nou yo te sòti nan diferan tribi, donk yo te finalman mete ansanm pou yo kreye yon langaj, yo ba w langaj, yo ba w drapo, yo ba w ki, yo ba w tout afè w, tout afè w konplè. Pou n kreye yon lang kote ke nou ka. Nou ka planifye, yo te ka planifye antre yo. Exactly!
Selman Jimmy. Kote, kote yo te ka di, a, a tel lè nou pral kale bouda. Oui! E, e, e, e, blan sa, e, group blan sa yo ap pran kotel. Yo pa di posterior non, paske. Non! Bouda!
Bouda!
E, e.
Pete bouda.
Group blan sa yo, group blan sa yo, y ap, y ap kanpe nan tel, nan tel kote. N ap frape yo. Nou pral frape yo. Ou byen, ou byen, nou pral, nou pral boule bouda yo. Nou pral griye yo. Nou pral griye yo. Nou pral foutt yo nan tou. Donk yo pa ka konprann, yo, yo pa ka konprann. Se lang sa a, non sèlman nou te fin, fini pa antann nou pou nou mete ansanm, men lang lan te, te yon, yon zam. Son medyòm de, de. Son zouti l te ye. Pou te anpeche moun yo konn sa l ap fè. Egzakteman.
Se idantite pèsonèl ou, liy ou. Si moun ki benefisye de gran efò sa ke zansèt nou yo te fè a, si yo te konprann premyèman, lè Napoleon, lè Napoleon Bonaparte t ap voye twoup li yo pou vin reetabli esklavaj sou zile Sendomeng lan, li pa t di kite, kite milat yo, li te di tout. tout nwa paske l te gade nou tout tankou nwa. Men se nwa nou ye depi ou melanje ak yon gout depi yon gout san nwa ladann. Wi, menm si papa w te blan, ebyen papa w ki blan an li te nan twoup, twoup kale ki pral pete fyèl, ki ta pral pete fyèl nou pou reetabli esklavaj sou zile Sendomeng lan. Si milat yo te konprann li, paske ou pa ka vle rete, rete. idantifye w avèk yon papa ki te vle vin pete fyèl ou, ki te vle vin tiye w. Donk si ke aprè reyisit batay sa a, Desalin pa t, yo pa t asasinen Desalin, pou n te gen yon sistèm edikasyon ki grandi moun, ki grandi Ayisyen pou Ayiti, si sa te fèt konsa, kote Desalin, m si nan konstitisyon. e 1805 lan kote kote l te di e kote l te mete ke yon yon yon yon ayisyen se yon bon papa yon bon papa yon bon mari e sitou yon bon solda yon bon solda si si sa te gentan antre nan enstriksyon fi e e sivik nou Yo pat gentan tiye Dessalines ebyen milat yo tap konprann se noir yo ye. Men se kriz idantite ki fè milat yo te panse se yon lòt bagay yo ye. E se sa ki koz lanmò mesye a paske li yo di yap al eritye byen papa yo. Le fèt ke w di sa a, se privilèj la ou bezwen kenbe, privilèj kraze zo a.
Se menm papa sa yo ki te voye pete fyèl ou, ki tal pete fyèl ou. E pa gen strateji an nan moman an. Se te pou elimine depi se moun ki gen de 12, de 12 zan e plis, e pou yo te kite pi piti yo, paske pi piti yo tap, yo tap, li tap pi fasil pou retabli esklavaj avèk yo. Donk, sa vle di si sa te reyisi fèt, se ta, se tap yon esklavaj a pèpetuite. Petèt pou jis kounye a nou pa ka, nou pa janm konnen, pou jis kounye a te ka gen esklavaj, paske se sa zansèt nou yo te fè an 1803 a ki vrèman aboli esklavaj. Donk si milat yo te konprann sa, yo pa t ap prefere franse sou kreyòl epi pou pran franse a pou fè l vin yon lang ofisyèl.
Li te ka toujou yon lang pou nou aprann paske pa gen anyen nan sa pou aprann plizyè lang. Li te gen dwa aprann panyòl, aprann franse, aprann lòt yo.
Men pou pran lang moun ki te vle vin pete fyèl nou pou n te rete nan esklavaj a pèpetuite a, pou fè l yon lang ofisyèl, sa a vrèman montre ke nou pa konn tèt nou, gon pwoblèm didantite e fò nou rezoud li, kòm lè a rive sou nou, gon moun ki antre, ki finalman antre, e, e, Bens, e pa dat n ap di moun yo pa antre, yo antre, gon moun ki finalman antre, Bens Guerrier m kwè. M salye ou, tout lòt moun m pa wè non yo m pa ka salye yo. Mèsi dèske w t ap suiv emisyon Refleksyon Kiskeya a. Pa bliye emisyon sa a vini jwenn ou pa Vision 2050 ki ka lekòl nan 200 Nòdwès 79 Yonn Street nan Prince Florida la. Pa bliye chak fwa ou bezwen fè yon tranzaksyon ak karaktè e taks ou. Ou bezwen peye taks ou? Ou bezwen konn kòman pou peye taks ou? Rele nimewo sa 305 603 9793 e ou menm ki bezwen achte yon machin rele madam nan li kapab fè w jwenn yon vwati a meyè pri paske li kapab ba w aksè pou achte machin nan san ke w pa bezwen gen yon gwo bil sou do w ou bezwen fè papye imigrasyon ou bezwen renouvle rezidans ou ou bezwen renouvle tps ou rele madam nan nan 305 603 9793 e ou menm.

Chak ane wap bay plenyen an ou pa konn konbyen kòb yo chaje w pou ranpli taks ou ebyen ane sa pa gen pale anpil vin fè taks ou nan vizyon 2050 annik rele 305 603 97 93 kote wap konn tout sa kap pase nan taks ou avan w siyen l ou bezwen peye bil yo ebyen fè yon kòb taks ou nan vizyon 2050. ki nan 200 nòdwès 79 yèm strit, nan pwent storaj la, ki nan 79 la, nòdwès dezyèm kot. Nan Vizyon 2050, se fri taks evalyasyon, fri taks estimasyon, fri electronic filing e fri direct deposit. Ebyen kisa w ap tann? Rele Kati, Kati pa nou an, nan 305 603 97 93. Fè enkòm taks ou, se met kòb nan pòch ou. Ou bezwen peye bil yo. Bil yo p ap ret tann ou. Fò yo peye. Ebyen al fè taks ou nan Vizyon 2050. Rele 305 603 97 93.
Bon, ti Djo, kilè w antre la a? Ah, ma di renmen pase mwen antre wi. Vini, vini, antre non. Oh, se pa tout fanmi an la? Wi, madanm mwen ak 4 timoun yo, nou tout antre ansanm. Kòman sa fèt rapid konsa? Ah, mwen t al nan Bijou 2050, kote Madam Katie a. Yo reyalize tout afè nou. Avan frè aplikasyon imigrasyon yo monte, rele 305 603 9793. Se sa, rele 305 603 9793. Yow, yo Gaspard resi antre, m pa konnen si w te deyò ou antre kounye a w antre, men w antre ta wi, e lè emisyon an prèske fini. Bon, Madam Cathy pa bliye non, ou gen nan pwogram ke m wè w mete la a tou, m kwè w gen yon pwogram ki rele ERC. M pa konnen si w konprann, si moun yo konn sa sa vle di, Employer Retention Credit, sa vle di ke si w gen yon biznis, si w ap travay, ou gen moun ou peye pa pewòl, depi w gen pewòl, rele nimewo sa a, 305 603 97 93, ou gen tab la, ou gen lajan sou tab la, ke Madam Katika fè w jwenn. Depi w gen moun ou peye nan pewòl sistèm.

603 9793 tanpri pataje live lan pou nou e si w te apresye emisyon an like like and share please merci merci a moun ki tap swiv nou kelkeswa kote ou ye le asasen rive sou nou mwen toujou di nou e si nou bliye tout bagay de mwen lèm pa la anko lèm fè traverse an de mond fizik la a mond spirituel la sonje sonje Ke m renmen nou. Kisa w ap di avan n ale? M ap di moun yo mèsi pou atansyon yo e nou espere ke yo fè yon bagay pou yo kapab fè pou kouri pwogram Ayiti a. Fè yon bagay pou kapab ede Ayiti soti nan pwoblèm ke yo ye a. Se sa.
Kisa n ap fè ak sakrifis zansèt nou yo? Kisa ou menm w ap fè? Pase bon weekend. Babay.